Bondye beni nou oh Nou kwaze jodi a la Nou te gwo sou Jodi a nou jwenn ou Nou jwenn avèl papa Te nan emisyon Jodi a la Waw zanmi regade video a juska la fin ou pap regret video a bel anpil anpil vin dim kibò paw la kite yon komantè pou di nou eske se bò dyab la osouke bò Bondye.
Barbara Mwen pran chemen m mwen Mwen pa vwe devan Mwen se yon vye barak. Dye tou pisan, Papa nou ki nan syèl la, nou di w mèsi pou gras ou, pou amou w, pou konpatman w Senyè, dèske ou te fè nou dòmi.

Nou salye w nan non Granmèt la k gen tout pouvwa. Jounen jodi a nou sòti, nou deplase, nou nan konba. Mèt bitasyon papa, men nou wi. M pral salye mèt bawon la. Paske m konnen, elik pou ba nou lese pase. Pou nou jwenn. Avèk avèk nèg sa yo kap mache nan forè a nèg sa yo di se towo yo ye jodi a nou pral jwenn avè yo. Ok ala mwen m santi mwen m santi mwen menm mwen m m lou la wi m lou la wi mèt a gwe devan. Lesife, devan. Nan wout. Ok. Nande, nande wout la gen dife. Se nou menm ki dife a. Nou pral wè sa. Nou pral wè sa jodi a la. Papa, pitit mwen, jodi a ou konnen nou nan konba? Ou konnen sa menm.
Tande gon towo
nan kanton an la. Ki towo sa yo la? Tout travay wap fè, yo pa ka janm jwenn yon bon, yon bon, yon bon rezilta. Poukisa? Tande, yap mache gaspiye depi se travay ou fè. Enben jodi a gade. Papa gade, ou deja se granmoun ou ye, met granmoun sou ou, nap soti. Ann ale.
Nap soti.
Si gen bandi se nou menm ki bandi. Wi, nap soti nap pran lari a, towo sa fè nou kontre avèl, gade depi nou kontre avèl, gade. Met koupe tèt li. Raz. Ann ale. Papa, ann fè travay nou. Wi.
Pase.
Poukisa nap sèvi dyab la? Nap sèvi dyab la. Oh. He.
Oh! Woy! Kado tenten mesye! Ey! Aba! Aba! Ki nèg sa yo? Aba!
Pitit mwen! Jodi a! Aba vle malfèktè nan bouk la! Rete! Kèm sote! Sa map fè la mesye? Demen pa gen lechwa! Map oblije al kontra nèg yo paske m pa nenpòt m ta soti mesye! Shit! Ebyen! Map oblije al kontra nèg yo! Kèt!
Senyè! Mache ansanm avèk mwen Senyè! Anmen maten an, men kote ke nou pral deplase la, nou pral pran lari a Seyè, tanpri Seyè, konpa konpanye nou Seyè, nou konnen ou la Seyè, tout kote ke nou ye, ou toujou la avèk nou Seyè, tanpri Seyè, Seyè nou konnen se ou menm ki wa, nou pa priye w pou nou ki bon, men nou priye w o non Jezi ki gen tout pouvwa. Si JPM
si li gen bonte fò m tande son w al ye si w pa pè son wadè w al ye si l gen bonte y ap vole avè l pitit mwen se nou ki e nou k mal fini ok apa se nou ki wa wi men si pa gen bonte gade sou dan manchèt nou.

Yon vye nèg kap mache, kap mache ba nou pwoblèm nan tout wòb la. Kilè JPM?
Ou pa bezwen pè, gade, depi ou avè nou la, ou pa bezwen pè. Fè kè ou, fè kè ou disponib.
JPM? Pale vit, pale vit, nou pwese, nou pwese. Mwen pa konèt moun konsa non, JPM, non mwen pa konèt moun sa. Gade, gade, ou pa yon pwoblèm, ou pa yon pwoblèm, gade, nou gen lajan sou nou, nou gen lajan sou nou, nap bò kòb, pale avè nou. Men mwen pa konèt li, mwen pa oblije ap bay manti, mwen pa konèt JPM mwen men. Non.

Ou pa ta renmen pou w ta gen kòb? M ap di w, m ap ba ou 10.000 dola, vèt m ap ba ou, pou w kapab fè m jwenn misye byen sèlman. A epa papa m nesesite l anpil. Men m pa konn kot JP ap rete, m pa konn menm non li. Se premye jou m tande non sa ki rele JP. M pa konn tande non sa. Nou nan yon konba a misye. Si tout fwa ou pa vle pase la plas la konnen se swa kou retounen ansanm avè nou e swa kou retounen ansanm avè nou osi byen tou ou fè pakou ansanm avè nou. Bon, kòm m pata, m pata vle mouri, anm nou fòse m. Ap oblije m e sèlman m pa gen anyen sou mwen e se, e se. Donk ou pa gen pwoblèm, gade, ou wè sa? Èske ou wè, èske ou wè sa k sou sa? Wi m wè, m wè. Sa rele w papye yo. Depi w ansanm avè nou la gade, nou deja gen papye yo nan men nou e nou gen aksyon pou nou fè nenpòt bagay. Wi, ba mouche bon kou, nou ka fè sòt. Bwè bwè bwè bwè bwè. Nou prese, nou prese, nou prese. Mèt la,
nou prezante pitit sa devan w jodi a.
Kòm nou fòse m, men. Mwen t prann.
Ou pap gen anyen. Depi w gade w wè w ansanm avè nou la, w pap gen anyen. E granmoun ki ba w l?

Jodi a, nou nan konba sa nou ye a. Nou pa manje, nou pa bwè. Jou ka vini, jou sa pa genyen chagren.

Dènye misyon ou jodi a la. Misyon konkli jodi a la. Ou mennen misye ba nou. Nan de pla men papa. Poukisa?
Ou konnen poukisa wap bay pwoblèm nan bouk la.
Misye ap mache gaspiye tout travay nou nan fè. Nan fè travay wap gate travay yo. Desann manchèt la. Nou pa gen dwa. Desann manchèt la. Non non non non non.
Ou pa gen dwa desann manchèt la. Gade!
Jodi a aba. Se Bondye ki voye m pa bò sit. Ou konn sa k gen? Se Bondye ki voye m bò sit pou m kapab sove nanm k ap peri pa bò sit. W ap konnen jodi a.
Ou pi malveyan.
Se Bondye ki voye m pa bò sit. Se travay ke mwen m ap fè. Ki travay w ap fè a? Ki travay li ye? Bondye ki voye m pa bò sit pou m fè travay li.
Ou pral konnen sa. Ou pral konnen sa jodi a la. Desann manchèt la.
Non, nou pa gen dwa desann manchèt.
Ala! Ala! Ou pran twòp tan! Ou pran twòp tan!
Sa kap pase m la? O! Fout dyab la tonnè a!
Gade! Ret poze! O!
Gason!
Kenbe!
Sa kap pase m la tonnè a? Ok! Tonnè a! Nan misyon m nan wout mwen! Gade! Pou jèn gason soti! Pi pase sou mwen! Pi dwa!

Ou konn sa t genyen? Wi, wi pase.
Ou wè bò sit la la? Ou wè tankou malfèktè sa yo pa mache avè yo? Wi, wi.
Men m pa mache avè yo, e wè nèg yo wè m yo sèlman kenbe m. Hein? E wè yo wè m yo kenbe m, mwen m pa ma, m pa menm rekonèt yo non. Wè nèg sa yo wè la se malfèktè yo. Ki, ki dwa pale ak misye? Ki dwa? Ki dwa sa? Lève mesye!
Oh! Papa, sa k pase konsa? Ou tande sa m di w la? Wi, m tande men m. Ki dwa? Ki dwa? Lève mesye fi, tonbe! Mwen m ap fèk kè mete nou menm kote. Ret la. M ap fèk kè nou. Nan sa nou ye ladan n ap mouri. Kòman sa ap pase?
Èske ou pa ta renmen fè lapè avèk nou? M ta renmen sa men podyab m poko ka jwenn yon moun ki pou ban m plas sa. Mezanmi w ap met ajenou pou m kapab priye pou ou. Mezanmi m pa gen pwoblèm non. M pa gen pwoblèm non mezanmi. Dye toupisan.

Pala pala sa map vin ok. Odon li m konsi m te gentan deja fouye pou deja konn sak pase m ta renmen ret nan plas la kem ye a pou ta menm jan ansanm avem Ebyen map ladan men Chemen sa son chemen ki bon li ok son chemen kap mennen w a lavi etènèl amen son chemen Depi w ladan l, ou pap gen pwoblèm, tout pwoblèm ou fini.
Chemen sa, se yon chemen ke menm ke w grangou ou pa santi grangou paske Bondye voye Janzi vin ba w manje. Ou tande? M ta renmen ke nan plas Kamni a, ou ta nan menm plas ak mwen. Ke Bondye beni w. Mwen mèt ale. Ki kote w ap fè? Bòs ou ap fè? Bon, isi m ap fè. M pral ale bet mwen m ta pral lwe kounya m ap tou pwofite al lwe yo. Anben ou mèt ale. Ok pastè. Ok.
Mèsi Senyè. Mèsi pou gras ou. Mèsi pou konba sa ki fèm sot fè sa m konnen li pa bon si m konnen gen malfèktè men m konnen avèk ou menm ou banm fòs ou banm kouraj pou m kapab konbat a malfèktè sa yo m konnen ou banm pouvwa m konnen ke ou voye jèz ou a Gabriel ou a ou voye vin ansanm avèm pou m kapab detwi malfèktè sa yo ki pa bon si ki nan. Kanton sa. Nou konnen se ou menm ki gran, nou konnen se ou ki wa. Mèsi Senyè. Mèsi pou gras ou. Mèsi pou konpatman ou Senyè. Pou konba sa ou fèm tou fè la. Mèsi pou amou ou. M kapab kontinye vè lavan. M kapab kontinye avèk malfèktè yo nan kanton an. Mèsi Senyè. Alelouya. Glwa. Ou merite glwa Senyè. Alelouya.
Ou menm sèm, frèm kap gade video sa, pa gadel pou ou menm sèl, patajel ak yon zanmiw, yon frèw, yon sèw ki ta renmen gadel menm jan ke ou gadel lan tou. Tanpri abòne, like, kòmante e patajel pou nou ka avanse ak pwogram nan. Mèsi.